Map salye tout zanmi tout fanmim ki nan 4 kwen peyi a kijan nou ye calouti rantre lakay ou calouti vin pote yon bèl video pou ou ou menm ki vle gade video sa pou ka konprann li. Mete w alèz paske w pral gade yon videyo petèt ke je w potko wè. Ki videyo m pote pou ou la jodi a zanmi m yo? Nan videyo sa m vin pale w de Senyè a. Tout moun konnen ke sèvi Bondye se pa yon bagay ki fasil. Se sa k fè pawòl la di lwayòm dè sye è fòse, se son lè vyolan ki san anpar. E m pap ba w manti, lè w fin rantre nan wayòm nan w ap sèvi Bondye, gade yon branch cheve nan tèt ou pap rache. San mèt la pa bay pèmisyon. Enben nan videyo sa nou pral gade yon mesye k ap preche kote ke petèt ke nan zòn kote l rete a moun yo pa kretyen oubyen moun yo pa vle li preche pawòl Bondye. Kijan yo te atake l pandan l kanpe l t ap preche, li t ap bay pawòl Bondye a nan zòn kote l ye a. Se konsa yo t ap vide bal sou li. Yo vin vide bal sou li mezanmi. E sa fè lò nan Bondye, depi ou pa melanje Bondye w la, Bondye w la pap bay ou pou anyen nan mond lan. Yo te tire sou mesye a, tire nan tèt li, li pran bal, yo bal yo pase, yo fè dife sou li, anyen pa rive l. Ann gade videyo sa ansanm, paske se pa mwen k pou di w, gade ak zye w pito. Bon, m sot fè yon premye videyo sou mesye a, men yo sot fè yon ekip katouch sou li ankò la, misye pa, misye toujou rete nan menm plas la. Misye pral oblije, m pral oblije pwouve nou.

Men misye la toujou. Se nan menm plas la toujou, misye ap preche. Ok? Ese nou wè. Men, men, men, men la preche toujou. Se pa de kout bal non tout pati la. Se pa de kout bal non. Misye ap preche toujou. A bibli, la danse de men anlè. Konn ta wè bagay sa men Aprè premye video an sot fè a la epa 2 bal non enemi yo sot fon pakèt bal nan dèyèl la men misye la toujou pi rèd pi rèd lap preche bebe nan menl menm paka tande sa lap di a sèlman men men lap rele mesye wè men ap vini men men li rele yo li di yo vini leve menl menl sa e lòt elmi an se anfas elmi an li ye la wi. Li leve men l bal ouvè de bwa l bal. Bay elmi yo. Vwala. Wè la. Pat de bal non. E pat de bal yo pa tire sou li. Li ouvè bwa l. Men vwala. Sa kounye a e ba nou. Men wè. Elmi yo la. Men. Wè? Sa son M oblije fè video a montre moun ke Bondye pwisan. Bondye gran. Bondye konn itilize moun. Pou l voye diponche de travay pou li. Lè sa a, jan yo konn di yo, pa gen bal ki ka travèse l. Mesye sa a se yon prèv vivan, bal pa travèse l. Woy yo tire l. Ban m wè. Woy m pa wè non. Woy li pa m pran, li pa m pran. Èske nou wè sa k gen la a? Misye pa m pran bal. Èske nou wè? Èske nou wè? Wi. Èske nou wè? Bal yo limen dife nan tèt li. Èske nou wè l? Li pa pran. Hein eske nou wè mezanmi eske nou wè eske nou wè sam wè a la sa elmi an t sot pran etan fasil la lik tire souli la elmi an men li lap preche toujou lap preche toujou hein.
Zanmim yo nou gade avèk zye nou sak pase a nou wè kòman lè moun ap sèvi Bondye lè moun andan zèl anba zèl Bondye Bondye beniw Bondye sovew Li pa bay enmi an pouvwa sou ou nou wè tout sak pase mezanmi sèvi Bondye Bondye fidèl li gran ok.